Hey zanmim pa ale non rete la yon gran mèsi a tout moun kap gad video sa de jou an jou tout sekrè ap devwale yon tamale kap mache konsa jel tonbe sou Rosie a tout gayetan kap mache men nan men yap souri ansanm.

Me Maïka menm ki fin wè sa, li jwe yon wòl entèlijan, li pa kite Gaëtan wè l. Li ale l al kache dèyè machin nan. E Gaëtan a tout wouzi ki te nan anbyans. Nou tout te konnen ke Jean Pierre te kite yon moun ki pou te voye je sou Mario. Paske l pa gen ase de tan. Paske travay la prèske pran tan l, li pa gen ase de tan pou l ta voye je sou Mario. Menm moun li te mete pou te veye sou Mario a. Men pafwa, nou avèk yon moun, men nou pa konnen l vrèman. Nou pa konnen tout sa l ka fè. Nou jis wè deyò l, men nou pa konn anndan l. Men misye ki te jwe sou santiman Mario, li te wè Mario se yon avèg, li panse l te ka pase tout may sou Mario. Li te pran kòb JP te ba li a pou l ta achte manje pou Maryo a. Li te achte manje l li manje. Li achte bwè l bwè. Men li pa t pote l bay Maryo. Paske l konnen Maryo son avèg. Kenenpòt sa l di Maryo, Maryo a pa vle kwè l paske Maryo son avèg. Men konnen, pa gen sa w fè ou pa p peye l. Apre tout sekrè, Mayka te vin dekouvri. ke Rosie te zanmi Gaëtan. Li vreman ap panse avèk sa. Li kanpe nan yon pozisyon pou kont li, l ap reflechi. Blackji ki te nan alantou a, Blackji apwoche l de Maïka. Li salye Maïka ak tout yon respè. Li di, Salut Maïka, kòman ou ye? Maïka di, Mwen byen, e ou menm? Li di, Pa plimal. Sanble w pa konn kiyès. Mario chita ak JP. Lap esplike JP konbe de konbe jou t pase l pa manje. JP vrèman etone paske JP konnen l te bay patnè a kòb pou l te ba l manje. Li di patnè a te vin kote m vre. Patnè a di m nan kòb la pèdi. Men, antan patnè a ap pale avè m konsa, pou l di m kòb la pèdi, mwen pran man, sant manje a nan bouch misye. JP sezi anpil paske l pa t panse sa pou misye. JP di misye se yon gwo visye l ye. Si misye ka fè w sa, m panse misye te ka gen pitye pou ou. Paske li wè w son avèg. Paske si l pa fè pou ou, ou pa kapab fè pou tèt ou. Paske ou pa wè. Gen bagay ou pa kapab fè. Paske misye tap, misye tap pran konsyans. Men misye pat gen konsyans. Misye te pwofite fè sa. Dipedye pa di misye anyen. Pafwa moun nan konn bouche pwòp tou l tou. Kote Sengoun rete ka sove l men li fè m on kou paske kou sa l fè m nan l ap ban m leson. Pa kite l pa di l anyen. M panse e pa on sèl jou jan yo konn di l lan bouch bezwen pou l manje. Bouch ap toujou bezwen manje. Men jodi a li plen vant li demen l ap bezwen manje toujou. Kite misye.

Ou dwe jwe pi pye ze men pou rann li alèz. M pa janm rann li ere men m panse gen minimòm li mak minimòm nou kapab fè. Li di Black-G, m fò sou moun anpil. W ap antre nan relasyon m, mwen menm Malouv nou. Relasyon pa fèt a 3, se a 2 sa fèt. Men pafwa, gen anpil nan nou. ki konn gon relasyon. Nou plis bay yon zanmi plis valè nan relasyon sa ke moun nou nan relasyon avè l la. Nou plis ba l priyorite sou moun nou gen relasyon avè l la. Nou kite l nou bwè l twòp nan relasyon nou. Men Black G di wi, mwen konnen relasyon pa fèt avèk 3 moun a 2 sa fèt. Men m ka poze w kèk ti kesyon. M ka pote ti konsèy pou ou. Antanke se zanmi m Louvno ye, m pa ta vle anyen mal rive l. Paske ou pa viv avè l byen. Gen bagay ou kite k ap pase. Gen bagay m aprann ki pa fè m byen ditou. Mwen vini la m pa vini pou m di w men kisa pou w fè nan relasyon an. M vini jis pou w chanje fonksyonman vi w. Pou w viv enpe byen avèk Louvno. M panse sa ap meyè. Li di, m pa konn sa w ap di m nan la a. Louvno sou moun anpil. Kote m pile ou pa pile la. Kote m kanpe tou ou pa kanpe la. Paske sa pa bon pou mwen avè w. Paske relasyon m pa bay pèsòn dwa pou antre nan relasyon m. Se mwen k ap dirije relasyon m. M gen dwa maniganse relasyon m jan m vle.
Antouka Antouka pa gen pwoblèm non frèm e kòm ou konnen map rive pi ba map rive pi ba paske ou konnen m gen pou m al kote mesye a kot patron an m pral kot misye epi tou bon sa k genyen ma fè w konnen sa k genyen ma vin kote w ok frèm rad sa monchè m gen chemiz m gen chemiz monchè Wi yo la, yo la. Ou kontre, chemiz m tal, chemiz m te, menm chemiz ou wè m te mete a, chemiz sa yon bèl chemiz. Chemiz m te mete al al fè lekòl maten an. Enben, mete l sou.
Ma, ma remete l. Mete l sou. Monchè. Ma, mayo sa, ou te ka lave l wi. Monchè. Men ki kou, ki koulè l ye? M pa kache de di w m gen yon ti sant apa wi. Ki koulè l ye? Ki koulè l ye? Ma, mayo sa? Wi.
Monchè, jan m wè li, bon m wè. Mayo sa ta vle kouri sou nwa. Jan m wè li yo la. Nwa. Menm, menm m wè l plis sanble a yon, li plis sanble a yon, yon gri. E Micah menm ki gen tout pwoblèm li deja. Daprè sa Black-G te fin di l la, li tou ale kay Louvno. Li rive l tou fache. Antan Louvno ap pale a manman l, l ap remèsye manman l pou bèl kado sa l voye pou yo. Paske manman an te voye yon machin pou yo. L ap remèsye manman l, Micah vin parèt. Micah di Louvno, m vrèman pa konprann ou. Lolly sa w gen cheri m ou fache sa w gen avèm pale papi w sa w gen bisoudouvnou m panse relasyon pa fèt a 3 moun m fèt a 4 moun se a 2 moun relasyon fèt m pa konn kisa k te pase nou la pou w gèt al rele Black G w al esplike l w al esplike zanmi w men sak pase m panse sa sa pa ta tout sa pa ta bezwen ke m panse se mwen k te fè w pou sa sa te fèt la mwen k te fè w li. Bon se pou le meyè si mwen tap rele ou tap di cheri ou fèm fè tèl bagay ou pa dakò men epa yon zanmi ou tap al rele pou di sa m santi m sou sa ou pa gen kapasite menm nou vin di non cheri epa rele zanmi esplike l gen bagay ki pase kòm se gason li se gason m te bezwen kèk konsèy nan men l mwen te pat kache l anyen mwen te di men kijan sa ye kijan sa ye.

Ke nou vin esplike l tout sa k fè l te fè sa. Dou nou prè pou met ajenou nan pye l. Men pafwa, lè yon moun fè yon erè li rekonèt erè a nou pa janm vle padone. Fòk nou padone. Paske nan padon, gen anpil benediksyon. Dou nou te asepte koube l, te di Mayka, Men pou ti ki rezon mwen te fè sa, men pou ki rezon m te fè sa. Daprè tout sa Douvnou di l, li pa dakò. Li rive yon moman, li di Douvnou, ke relasyon sa jodi a, m kanpe de relasyon sa. Relasyon sa gen de chwa, swa w chwazi m, ou swa w chwazi zanmi w. Se sèvis m ap mande w pou w rann mwen. Pa rele m sou telefòn mwen. Pa lakay mwen. Eske imaj ta gen dwa? Eske tout sa ta bezwen repete pou ti sa a sèlman? Men pafwa, gen sa t konn fèt, se pa bi prensipal nan sa. Louvno te vrèman domine tou paske li renmen Maïka anpil, li pa t ap vle pèdi Maïka. Antan ke JP rive kot patwon an, patwon ap esplike JP pwojè l genyen. Li gen yon tè ke pwojè l genyen pou tè a. Pafwa, nou, laplipa nan nan nou menm Ayisyen, n achte machin epi nou pa gen menm yon kay, nou pa gen yon pakin pou nou mete l. Nou lage yo nan lari a. Le maten, nou konn dòmi, le maten nou leve, nou jwenn vit yo kraze. Nou konn jwenn yon defòmasyon nan machin nou. Men si nou te gen pakin, m panse sa pa t ap rive. Men se sa menm patwon t ap panse. Patwon an di li lage machin yo tou nan lari a. Li konn bloke sikilasyon an tou pafwa. Paske nan wout, pou machin ta pase, ou wè machin yo fè pakin pito. Konn fè gen blokis. Li di li santi sa ap boulvèse zòn nan. Ke li gen tè sa, l ap bare l nèt. L ap fè yon garaj ladan l pou l met machin yo. Sitou si ta gen manifestasyon nan peyi nou. Pou yo pa boule machin yo. Pou yo pa kraze yo. Paske nan peyi nou. Lè gen jan de mobilizasyon sa yo se sou ti malere parèy yo. Yo aji. Yo pa aji sou gran nèg yo. Yo pa aji sou moun ki anlè yo. Se menm moun ki nan mas la avè yo a se sou li. Yo aji.

W ap mete yon bagay nan bouch mwen pou m pa pale? Ban m di w yon bagay, se de chwa, se sou fon ansanm avè m oswa ansanm avèk zanmi w lan. Ou a chwazi. Kiki sa w vin di la a?
Moun nan se yon gason li vin pale w Maïka. Vini. Moun nan se yon gason de wat. Bon w t al mande l konsèy, w ap rete ansanm avè l pou l ka toujou ba w konsèy? M renmen m Maïka plas mwen pa la. A pa fè sa. Vini. Bliye m, pa rele m nan telefòn, pa rele m nan telefòn, pa ekri m, pa chèche wout lakay mwen.
An e sa Black G fè menm? M rele Black G m eksplike misye yon bagay epi l tann Micah lè Micah sou wout li l eksplike l l ap.
Patron ap pale a JP konsa. JP di patron an li vrèman bon. Li vrèman bon pou pwojè sa w genyen an. Patron an di JP, Ou te di m ou te gen yon patnè ke ou t ap pot sivyans sou li. Kòman sa ye? JP di patnè a la ak m ap travay men m toujou pot sivyans sou li. Paske misye m ap bay misye leson. Men JP pa janm vle bay patwon verite si se misye k ap ba l leson. Men li di se misye li menm k ap bay misye leson. Paske pafwa si w di sa yo ka minimize l. yo ka pa kwè nan efò l ankò, li jis ap bay w manti pou l kapab ret kenbe djòb la. Li di patwon an sa, patwon an di, men oke, m ta swete w toujou kenbe misye paske lè nèg la avèg, l ap bezwen yon moun ki pou ede l.
Se pa paske w ap travay pou w kouri pran responsablite yon moun mete sou kont ou. Paske souvan fwa. Imedyatman ou jwenn yon degaje wap fè, ou pran responsablite yon moun met sou kont ou, lè sa se bak wap fè, ou pap fè avan. Monchè, se pa di m pa di w pa bay moun, ou ka toujou bay moun avèk anpil prekosyon. Konn sa wap bay la e konnen tou ke poukisa wap travay. Èske w la? Paske sa konn rive paran yo, lè yo gon timoun, imedyatman timoun nan. Fèt kòmanse travay, yo tou gentan bal responsablite fanmi, zanmi, yo lage tout bagay sou kont li. Si yo te konn bal 10 goud, yo pa bal 10 goud la ankò. Kounye a, sa vin rann ke, tank pou timoun sa ta fè siksè nan vi l, li vin fè bak. Paske, jan paran ta dwe ede l avanse a, li pa ede l avanse konsa. Donk, m pa di w pran responsablite okenn moun met sou responsablite w. Ou ka toujou ede yon moun. Yon ti mwayen. Eske w la? Men m pa di w pran responsablite moun, gen tan angaje w avèk moun pou w pran moun met sou responsablite w. Mon chè patron, m panse se sèl ou menm ki te an lò wi. Tout pawòl ou se lò wi. Bon, ou konnen frè m, se konsa nou ye, paske nou konprann sitiyasyon yo. E pa bliye nou an Ayiti. Nou konprann, nou wè kòman bagay yo ye, nou pa ka mete yo de kote. Sa ka rive nou pa ladan yo, men nou konprann yon moun ki ladan. Èske w la?
Doum nou menm ki chita a ki vrèman boulvèse. Paske l renmen Aïka anpil, l ap fè vizyon avèk tout sa m Aïka t ap di l yo. Li vrèman boulvèse, li vrèman santi l pa alèz, paske depi Mama Ika te gen yon abitid. Pafwa, e pa, e pa san moun nan ou pa ta viv, men se abitid li ba w yo ki gate an gate w, ki fè w pa ka viv san li, ki fè w pa ka pase yon segond san prezans li bò kote w. Men Loune pa t janm atann sa. Loune te stil avèg pou relasyon li menm ak Maïka. Menm pwòp frè l, menm pwòp sè l, menm pwòp manman l, li pa vle pou pale nan relasyon sa. Men Loune stil ap panse, èske Maïka pa vle kite l vre? Maïka menm, li ki chita.

Mwen ta konn bon zanm yo. Bon fè lon bagay li bliye tout byen. Tout ti anbyans, tout bèl bagay ta konn fè ansanm. Pafwa nou bliye dis, di mil byen pou yon sèl grenn mal nan. Men la vi pa vle sa. Paske nou se lòm. Nou tout nou pa pafè. Nou tout ka fè erè.

An nou swiv. E Gaëtan menm? Kap mache li vreman sispèk gen yon pye kap mache dèyèl. Li vreman ap gade, li vreman etone lap vire de tanzantan ap gade kiyès kap mache. Men li pa janm wè kiyès. Men pafwa. Hey zanmim kitou abone sou chanel sa menm wap gad video sa.